Non, m just poze kesyon pou moun dwat. Ok, bon. Sa pa egziste. Sa pa egziste. Pa fè sa mon chè. Yo te konn poze Jezi kesyon mon chè, reponn yon lòt jan mon chè. Ok, pa gen pwoblèm, m ap di w nan Bondye. Pase, fò n pi, ok, n ap sèt, n ap fè l pi kout, m ap reponn ou klè. M kwè nan Bondye. An ale. An evite di bagay. Bondye pa egziste an plizyè pèsòn, Bondye egziste an sèl pèsòn, an espri. Afè yap dim jezi te vin sou latè pitit epa vre espri a manifeste nan kò moun se sa fè moun nan tante lèl moun moun nan lèl moun tout bagay talè banm banm banm ale klè men yon nan bay ke gen wi vwala men yon nan bay ke gen m konprann tande epa sam zo liye non pou ou mwen menm se non menm se tande ou gen dwa konprann yon jan m gen dwa di w yon bagay men kounye eske kisa liye an jeneral M ap esplike w. Youn nan bagay ki gen Fantom wè nan ti pale ke n ap fè, e sa fè m di w ou se yon nèg ki yon ti jan lè w fin pale yon bagay, moun pa ka vin chanje konviksyon w konsa. Ou kwè bagay la, ou di bagay la. M ap esplike w klèman. Èske konbyen, si m ap pran solèy, konbyen solèy ki genyen? Solèy, sa k di w solèy egziste? Sa k di w solèy egziste? Bon, an n di, ok, si n ap pran ti boul ki limen chak maten a setè di maten an, konbyen ki genyen? Èske w pa konn se menm solèy sa a ki vin fè lalin nan mitan nuit?
Non, m pa, tande, Fantom, an nou pa filozofe, an n pa filozofe. Ok, ok, ok, ok, kounye a, ou ban m rezon ke lekòl ou te ale yè ou pa t bezwen ale. Ke Bondye te baw konesans. Non, fin tande m, paske an nou pa kraze di, an n pa kraze deba a, paske la ou te nan Jezi epi m poze yon kesyon, ou di m èske sa k pou di m solèy la egziste, m pa vle ke nou vin parèt kòm de moun ki sur saj. Ok, reponn kesyon lan mwen, reponn kesyon lan mwen. M mande w konbyen solèy ki genyen? M pa kwè sa. Mpanse mo solèy la ou fè anpil rim avèl. Si map pran album, nan album ou yo, mpanse ke ou itilize solèy ou kanmenm map jwenn sa nan yon rim ou fè. Nan yon fraz ou fè kanmenm nan yon vè. Ou pap jwenn solèy? Non. M pap jwenn mo solèy la? M pap jwenn. Nope. Ok. Bon pa gen pwoblèm pase map sonje. Ou ka jwenn zetwal ki pa menm egziste se yon ansanm de gaz. Se sa yo fè n konprann lekòl. Ok pa gen pwoblèm. An ale konbyen solèy ki genyen?
Pa gen solèy menm. Pa gen solèy. Gen ekleraj de Dye.
Ok, gen ekleraj de Dye, m pa gen pwoblèm. Konbyen anpoul? Ok, lè yon anpoul limen, ki sa w wè?
Anpoul? Lè zòm li klere, li pa ka anpoul, li pa ka bon monchè. Depi e pa Bondye klere, li pa bon mwen. Gade foto w ap kraze live la. Brother, ok, n avanse, m ap pran w nan.

E, kiyès ki pou te ekri l? Ou konn sa ki pi gwo bib pou mwen? Men kiyès ki pou te ekri l, Fantom? Pou mwen. Èske w vle tande? Pou mwen, pi gwo bib la pou mwen se Dis Kòmandman yo.
E, m pa. Kisa bib vle di, Fantom? Bib, men mwen m pa konnen tout sa gen remix pa e bon l pa t bon wi. Depi gen ansyen gen nouvo l pa ka bib. Euh non pa fè sa. Non. Bon bon ok. Ok ok ou m ka aksepte, aksepte paske se konsa ou wèl. Ou konprann m ka aksepte se konsa ou wèl. Bon bon bon bozo, an ale. An ale. Bozo se pòtale, m ap tann ou wi. Bondye rezime sa lèzòm ekri a an 10 kòmandman.
E? Eske 10 komandman te konn chanje moun? Non men e pa Moyiz non ki te ekri la bèl. Non men eske 10 komandman te chanje moun? Ou vle m li, eske ou vle m li, bon kòm ou di m, kòm ou di m se 10 komandman, ou vle m li kote labib pale w de 10 komandman ki sa l ye?
Kiyès nan testaman yo, ansyen ou sinon nouvo? Ansyen testaman, nouvo testaman. Enben, montre m li. Ok, glwa a Jezi. Se dat m te anvi pran ti bi banm. Woy banm rale l konplè. Ok. Ay. Ay. Monchè apre sa menm kòman kòman kòman sante a yo menm?
Nap goumen wi nan non Granmèt la wi frè m. Kenbe la brother kenbe la man kenbe la wouuyy bale nan galaxis monchè eeh.

Bon sèl la pa gen tou lè 2. Se vre gade se se de seri de mo yo itilize nèg yo korije yo nan nouvo. Pa fè sa monchè Fantom monchè. A Bon bè ok fin Fantom li fin li fin li sa wap li a epi pran nan pran chèche lòt nouvo a chèche nouvo a pou Nan ki liv mwen nouvo se wap menm pale? bagay
oh. Bon ki nouvo wap pale? Liv pwofèt yo ekri a. Bon nan ale byen vit. M pa vle pou n tonbe nan konfizyon. Pase ti live la tèlman dous. Ti live la tèlman dous m pa vle nan tonbe nan konfizyon. Ok. Ok. Ou la?
Wi.
Ok. Ok. Li di konsa. E. Li di je vou di donk nan bon bon bon pasaj. Eskize m nan Galat 5 vese 16. Li di konsa, Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ok, m pa vle, tande, gon mo ou di la m pa vle. Li di selon, selon entèl. Wi.
Non, selon l'esprit li di.
Selon l'esprit.
Non monchè, selon entèl. E konsa yo ekri l nan bib yo monchè, selon.
Non, pa fè sa fantom an pa. Non, se pa, an pa ete yo nan kontèks yo. M konprann sa w di an, men se pa nan menm kontèks li ye. A bon, ou wè verite a. Ou gen dwa di levanjil selon, non, non, se pa sa, non, tande, ban m esplike w. Tande frè Gab, levanjil selon Dye. M pa dwa.
Non, pa fè sa monchè. Bon la, sa e domèn mwen. Sa e domèn mwen. An, an nou fè, an nou fè, an nou fè, an nou fè bal ale pi byen. Ou konprann? Ou wè lè w pale, ou ban m konviksyon, m pa ka kont ou paske se sa w konprann.